Bonsoir. Bonsoir.
Ou souse soso? Oui.
Ah!
Ooh anfen! Une suceuse de zozo. Anfen! Ou ka met kamera chérie? Ah!
Limyè a pa twò bon.
Se pa grav, depi nou wè yon ti bagay ap bouje dèyè do nou an la, nou pa bezwen trè trè byen wè w. Depi nou wè gen yon ti silwèt, li bon pou nou. Yes, kote w branche nou la chérie?
Eh? Kote w branche la? Sendomeng, Sendomeng.
Ok. Ou souse zozo trè byen?
Pa twò byen, pero m fè l. Mon, mon, Degaje w. mon pi bon ke ti vòlè sa k t ap pale avè m nan la?
Oh wi, non sa e chwa l, m konprann li. Sa pa yon chwa cheri.
Chwa sa, sa pa chwa. Nan ki lekòl ou te pase yo di w pa souse zozo son chwa? Kote w tande sa? Non, talè, gen moun, m rekonèt, m rekonèt zanmi m ki pa fè l.
Vòlè konfime epi rèd. Sa pa chwa.
E vòlè. E pa tout moun ki renmen fèl vre. Bondye mete yon bagay pou sousel anmeyy. Non bondye pa mete pou fèl non moun yo chwazi fèl bondye pa mete pou yo fèl. Bondye ki te di w sa?
Ou menm kòman ou menm ki dwa ou bwoke? Bondye pa mete pou fèl ou menm. Ki dwa ou chwazi fèl ou menm? Oh kòm ou plezi! E plezi ou plezi ou se e plezi pa ou menm se fè bagay Bondye pa dakò pou fè? Non bagay sa wi Bondye mete pou fè bagay pero pran plezi fè fè lòt bagay non. Bondye ap tande ou pa bezwen kouri Bondye ap tande lap jere sa pou ou jou jijman pale byen pou Bondye tande cheri so plezi pa ou se fè bagay Bondye pa renmen yo. Bondye humm antouka pa gen pwoblèm li wè li screen li gen bagay yo nan men w ok cheri banm diw aktyèman la ki kilòt ki sou w la? M pa gen. Manti ou gen ou bliye ki kilòt ki sou w.
M pa gen vre.
Ou pa gen? Why kot kilòt ou?
M kouche m pa gen. Sak sou w la?
Yon wòb. Banm wè wòb la. Oh ok. E aktyèman la ou gen yon moun nan viw?
Wi.
Kilè wap tronpel?
Lèm kite ansanm avèl. Si w kite avèl ou pa tronpel cheri? E poutèt sa m pap tronpel? Sa vle di pa gen nèg nan moman la. Ou nan kay a misye la? Wi.
Misye ap tandem la? Non li pap tande w. Oh m manke vo ale. Eeh m manke vwale, m manke vwale. Ok. So ou pa gen anyen k ka fè w plumen sou misye? Non, paske m pa gen nesesite sa. Kòman w fè konnen si ou pa gen nesesite yon bagay? Pa egzanp, tande, pa egzanp, m ka plumen sou li tankou yon moun li pa ban m afeksyon, li pa.

A pwopo zo gen son kòl. Ak soma la nap pale avèk yon fanm ki trè fidèl. Wi.
Pou sa talè ou te ou te fon ti ralanti sou sa m te di an. Ou pa kwè nan trè fidèl la ou just.
Non e pa paske pa gen fanm ki fidèl nan nan lavi sa. Moun nan ka ka ki jan yo di sa? Talè w pral mari w la pral fè w konnen talè. Pale byen wi. Pale byen. Moun nan ka pa gen moun ki fidèl depi yo di konsa depi ou nan ou nan ou nan fè bagay depi pa kòmanse tranble la non pa gen fidelite ret an plas misye ap tande la pale byen pou misye byen tande w. Mwen? Ou gon bèl koko?
Wi. Pou sa w detèmine Paul a donw bèl koko? Ki sa k fè w di l bèl? Paske m konnen l bèl. Ki dènye fwa w gade l? Chak jou. Chak jou?
Wi. Aktyèlman la ki, dekri m li ki jan l ye? Li bgy nwa. Fè mwen imaj koko a devan m la cheri. An an.

e gran timoun nou ye, nou konprann lavi, nou ka travèse lari pou kont nou, banm repoze w kesyon ankò cheri doudou m nan. Konbyen dwèt ou ka pran? 2.
Ah ok cheri. Bon m eseye toujou, sa ka rive gen plis toujou. Non, pa gen plis. Pa gen plis. 2 ou ka pran? Ok. Ki dènye, ki dènye fwa w bay tèt ou dwèt? M pa bay tèt mwen dwèt. Ou woule krèk ou? Non, m pa fè sa. Ou pa fè sa?
Non.
Eske pandan w ap viv a mari w lan ou konn voye ti foto ba li oubyen e lèl bezwen li just manjel. M pa voye foto w bay marim.
Poukisa? Nap oh nap viv menm kote poum voye foto n ba li nenpòt lè nenpòt nenpòt lè. Menm wèl men menm wèl fre wi pou map viv nan menm kay avèk yon fanm lap griyen l pou mwen. Se poutèt sa map griyen l ba li nap viv nan kay m griyen l ba li m pap voye foto pou li. Son lòt feeling. Nèg la ka nan salon lap gad tele a la. Li bon anndan chanm nan ou fè ekspre ou grel ou voyel bale epi li etèn tele al vin jwenn ou. Non pa vre m kitel nan sal la lap gad tele si pa gen moun vini m griyen m bale pou l gade la. Alèz ou griyen l. Ou met televizyon 6 pous la ou vini. Met televizyon pou li lap bliye lòt televizyon an lap gade sa. Ok bon bagay ou dous. Bon ou pral di fòseman ou pral dim wi.
Yal dous, m konnen m dous. Ou dous anpil?
Yeah marim di m dous. Nou toujou dous. Menm tou ap di nou sèl bagay mezanmi. Kòmsi lè nou tout dous konsa mwen menm kiyès m pral pale mal la. Tankou lè nou tout dous konsa kiyès m pral rele ti lè map rele ti Jay kisa m pral di mwen menm. Mwen kòman kèt ap gen ap gen youn kanmenm ki pa dous. Ou panse gon fanm kap gade nou la aktyèlman la ki ka dous? Ap gen wi ki pa dous.
Ok bon bagay cheri konbyen nèg ou pase doudou.
2. 2?
Tou lè 2 nèg sa yo pran ou?
Gen youn e pa twòp. Dezyèm nan wi ki mari m. Ok depim poulòp se koze. Anben tou fè koze non zanmim. Ok so ou poko janm plumen avèk yon nèg ki pa mennaj ou? nan. Ok. Ki konsèy wap voye chak bay bay fanm kap plumen a nèg ki pa menaj yo?
Non m pa ka ba yo yon konsèy paske aktyèlman la moun yo pa pran nan konsèy, moun yo fè sa ki nan lide yo, sa sa ki fè yo byen yo fè. Tèt yo di? Yeah!
Ok. Ou renmen gwo zozo oubyen ti zozo cheri? Ti zozo.
Pase mare w lage ti zozo.
Epa paske l gen. Aah si nèg la gen banm banm banm tè. Wi paske l gen tou e m pa renmen gwo bagay. Ok ou renmen avèk yon nèg ti zozo sa se premye bagay nou tande la. Maroula gen ti zozo? Wi li gen ti zozo. Se kounya la ou vin abitye a ti zozo a ou vin renmen ti zozo. M renmen ti zozo.
Men e si l te gen gwo zozo cheri? Men e si l te gen gwo zozo? Ou tap kite avèl?
Bueno, m pa t ap kite ansanm avè l. Si m fin jwenn li ansanm avè l, nou renmen. Ou t ap vin abitye a gwo zozo a? M t ap vin abitye ansanm avè l, ye. Abitye paske w abitye a ti zozo a ki fè w di w renmen l, cheri. Ok? Mèsi anpil. Bueno. Nou kite sijè sa toujou. Rete avè nèg ti zozo la. Brèf, brèf, brèf, brèf, brèf, brèf.
Yeah. Brèf.
E pandan w ap di sa la, ban m fè yon mesaj pase, mezanmi. Ok.
24 fevriye, m ap resi al nan yon pwogram. Map di tout fanatik mwen yo sa. 24 fevriye nan Santiago, King Boss, map tann nou tout. 24 fevriye, m pral bay plis detay talè. But nan Santiago, 24 fevriye, map debake an bèt. Mwen ma tout ekip mwen, nap vin non pòdi. Ap gen bèl bagay, ap gen pi bèl aktivite. Medam mwen yo nou konn sa pou nou fè deja, ti rankont, ti sesi, ti sela. But aprè nou pral bay plis detay sou body an, sou ki atis kap la, ki DJ kap la, a kilè lap kòmanse, tout bagay nèt, ki kote nap jwenn achte kat yo, tout bagay sa yo nèt. Yes cheri m tounen sou ou wi. Uhmm. Yeah. Umm ki pati ou pi renmen nan kò ou?
Tete m.
Poukisa?
Paske tetem bel li kanpe li piti.
Tete w bel li kanpe li piti. Yes.
Ou gen gwo bouda?
Yes, Santiago sendomeng. Hein, ou gen gwo bouda? Non. Bouda w plat?
Wi. Ou panse mari w la abitye avè l oubyen l ap gad ti bouda yo deyò a, ap gad bouda deyò a?
Li abitye, bon, jan pa m nan fèt la li abitye avè l. Ok.
Men w pa panse misye, misye kan ap gad bouda lòt fanm deyò a nan lari an? Ohh e sa e non e e nòmal de tout gason yo te mèt gen yon gwo bounda la depi yon bounda pase bò kote yo yap vire tèt yo gade. M pa konsa mwen menm, lè w di tout gason m pa konsa. Ou konn wè map gad bouda?
Pa fèm sa. Wi m konnen w. Lè w di medam yo vire pou mwen w vire, pa fè sa. Non, m fè l vire pou moun nan kòmantè yo men pa pou mwen cheri. Ok ou pa pran plezi ladann tou. Non sa jem pèdi nan bouda pitit moun yo oh kot respè a fèl pou ti mesye yo avèk lòt medam yo ki renmen sa m just fè yo kanpe men sa m bal fè nan bouda moun yo ah wi papa oh yeah ou konn fè alisiz byen
wi but m pa fèl m pa di w cheri èske ou konn tande map di moun fè alisiz la tou oh
ok sa pa konn fèt cheri but lè wap fè alisiz ki alisiz ou bay. Hein Alcis? Wi men èske se pale w pale oubyen yon ebri w fè, kisa w fè? Tout kalite, pale, bri, whatever, depi sa ki soti anndan m m pa kite l, m pa kite l anndan m, men se tout deyò. Kijan, Niki Merci, kijan yon nèg ta sipoze konyen w pou w santi w jwenn yon bon konyen pou w voye tout bagay sa nèt? Humm
m pa renmen poum pou poum ta soti yon moun byen bagay mwen tankou pa ezanp pou moun nan fèl dousman
ok dousman poul pran san ni. e a menm moman li ap bagay nan sa ki rele nan tetem lè sa map santim dous e map ejakile. Ok.
Ki pati nan kò ou kòmsi ou pi sansib? Humm m pa renmen di sa. Poukisa?
Bon nèg bon tout bon fidèl ki nèg ki pral manyen w jere? Aprè mariw pa gen lòt nèg ki ka manyen w sa pap itil nèg yo anyen non.
M konnen, m pa renmen sa. Di m kanmenm cheri, di m kanmenm. Pale avèm mon am. Bò kwis ou. Bò kwis ou?
Ay depi misye rive nan kay la lap manyen ti kwis lan la kaka voye ou anba zozo. Men pandan ou renmen avèl la ou poko janm jwenn yon gason ou gen ti zye pou wap gad ti gason an avèk yon lòt zye ti bagay sa yo? Non.
Sim diw sa humm paske marim nan bèl li byen kanpe li nan mpa.
Pou ou e mari Paul ak pi bèl gason nan mond lan? Non pou mwen wi pou kounya wi depil pa fè wi mwen touhou di sa depil pa fè wout kwochi depil pa grennen kaka e nèg sa mwen gen.
Alèz alèz menm kel gen ti zozo but it's ok ok cheri. Yes depil byen fèl li konn fèl li byen fèl. Esi maroul lan pat vle moun konnenl gen ti zozo non lage pawòl la nan lari a nan.
Kite madam yo pa bezwen yo pa bezwen wè nan li. Kounye la ti medam ti medam ki ta pral bay l plumen ou fè ou fè nèg la pèdi plumen an. Jan mwen map ba li plumen jan l vle. Ok men si ti medam si Ok cheri men si misye ta mande w kòmsi pou l fè yon threesome ansanm avè w.
Non. Tankou pou li vin avèk yon lòt fi nan kay la pou l ap fè bagay a nou tou lè de a. M pap fè l. Ou pap fè l ou ap kite l fè l pou kont li? M pap fèl li pap m pap kitel fèl sèlman si lale lòt kote m pa konnen l ka fè afèl. Non si vin avèk yon fanm nan kay la poul plimen nou tou lè 2 a ou pral avèl met ou deyò.
Li paka vini avèk moun nan kay mwen. Non cheri wap met ou deyò kòm e ou pa vle patisipe gen fanm gen bwa gen tout bagay gen kay gen kabann e la nèg la rete kote poul mennen l kounye a si w pa ladann ou menm wap just deplase ou tann nèg la fini epi apresa si wap ranje kabann ou ranje kabann nan e ou k deside pa ladann epa li k met ou deyò. Oh se bagay la fasil konsa. Se pa konsa l fèt.
Oh humm se pa lakay mwen m pa konn lakay lòt moun lakay pa m e pa konsa. Ahh misye misye plumen w nan dèyè deja. Non oh non. Bon jan m wè figi an la ou pa tap janm di m si se vre. Hein?
Mèt fèm konfyans. Ou pa tap janm fèm Non, siy. non, oh sa pa fè anyen, sa e chwa m, si m pa fè yon bagay m pa renmen bagay la m pa ka di m fè l.
Humm. I got you. Ok. Anyway cheri, eh Angela mon amour, m te kontan fè ti pale sa ansanm avèk ou wi.
Ok.
Anmwey ok cheri. Alright.